Fidèl oditè de lemisyon yon ti pwomnad nan legliz yo, ankò yon fwa m oblije rekòmanse, paske entènèt la pa t bon anndan, m oblije pran lakou la pou mwen kapab wè si nou te kapab konkli emisyon an. Bon, kòm nou te konnen sijè a deja, se Jezi Kris è le menm yè, ojoudwi e etènèlman. Jezi Kris è le mèm yè, ojoudwi e etènèlman. E m panse ke e nan emisyon sa a jodi an, nou pral aprann siyifikasyon 3 mo e apati de siyifikasyon 3 mo sa yo epi n ap kontinye pou nou wè egzakteman kisa nou vle, sou kisa nou vle pale.

E an nou dekòtike le mo menm. Bijou Kris è le menm, menm, menm. An nou pran dekòtike, dekòtike menm. Menm ki sa l ye? Se, se yon bagay ki di ou ke ou se sanblab. Ou se sanblab. Ou se idantik. Egzakteman parèy, ok. Sanb, ou kapab di sanblab, ou ka di idantik, ou ka di egzakteman parèy. Se sa mèm nan sinifi. Jezi Kris è le mèm. Li se, Jezi Kris è idantik, il è sanblab, il è egzakteman parèy. Sa vle di ke Jezi Kris li pa chanje. E dezyèm bagay nou pral aprann nan, yè a. Salut frère Ade comment vas tu et et hier se advèb e non maskulen le jou ki presèd imedyatman seli ou lon è nou konprann sa vle di ke e jou hier hier ok se advèb. E non maskilen, ki siyifi ke le jou ki presèd imedyatman seli ou lonè. Sa vle di ke la, yè te te lendi, lendi an presede, e lendi an li siksede a jodi a ki se mardi. Sèke lendi an kite plas li pou jodi a ki mardi.

Etènèlman, li se sinonim de endefiniman. Endefiniman, sa vle di ke san sès, oubyen kontinyèlman, yon bagay ki pa gen fen. Se sa ki etènèl la. Sa vle di ke Jezi Kris è le menm yè, oke.

Jan nou di a la etènèlman se yon bagay ki pa gen fen ok e ki ka pa gen fen e lè son bagay ki etènèlman sa vle di li pa gen kòmansman tou li pa gen fen an ou ankò se yon bagay ò de tan ki pa gen tan menm li pa ni kòmans ou pa konn ni kòmansman ni fen ni sa vle di ke lè lè map lè m pran tèks sa poum di sa se poum ka montre nou e Devyasyon ki genyen nan nouvèl evanjil ke nouvo pastè yo oubyen nouvo tewolojyen yo ap preche a. E nèg yo vle konprann ke levanjil Jezi Kris la, yo vle pou yo modifye l a lè manyè oubyen pou lè bezwen, pou lè pwòp enterè. Jezi Kris di li se. Li se menm nan yè, jodi a ak demen. E yo te toujou di w ke ou pa gen dwa retire anyen nan Labib la, ni ou pa gen dwa ajoute anyen nan Levanjil la. Men, si ou pa gen dwa retire, ou pa gen dwa ajoute, men poukisa k fè ke gen tout tip de levanjil sa yo ki ap pwopaje pa an Ayiti sèlman, dan le mond. Hein, kap pwopaje sou latè. Poukisa? Paske enterè levanjil la ta sipoze enterè al jwenn Kris. Se ta enterè fè la volonte de Kris. Men kounya la, se enterè ke nou fè de levanjil la, se enterè de nòtre pòch. de notre famille, de madanm nou, de pitit nou, de ti zanmi nou, ti klan nou, paske se yo k fòme komite a, komite legliz la, pa fouti gon moun ki pa bon fren pastè a, e sil pa ta ko bon fren pastè a pandan l nan komite a li bon fren li? Tandiske nan levanjil ke Jezi Kris kite a, li pat gen kesyon de bon zanmi. Pat gon bon zanmi? Si te gon bon zanmi, Juda pa tap trayil? El te konn Juda ap trayi, li te toujou rete la, li pran sent sèn a Juda. Aktyèlman la, levanjil la vin tèlman modènize, vin tèlman manipile, gen tout modifikasyon e tout modifikasyon sa yo nèg yo pote a, yo pa pote l pou le byennèt de Christ. Alò Bondye pa bezwen moun ede l. Jezi pa bezwen moun ede l. Tout modifikasyon sa yo se modifikasyon ki nan enterè nèg yo, enterè madanm yo, enterè pitit yo. Imajine w ke. Pa gon nèg kounya ki vle fon legliz ki pran san moun. Pa gon nèg kounya ki vle fon legliz pou l pran 50 moun. E yo gon mòd yo chante, n ap travay pou Jezi nan vwayaj mwen, n ap travay pou nenpòt kòman sa ye. Ok? Men pou ki sa k fè, ki travay y ap fè pou Jezi? Ki travay Jezi ta renmen yo fè pou yo? Se ta travay chèche nanm pèdi. Kounya nèg yo se travay pou lè enterè. Pou yo gen pi gwo legliz, pi gwo e tabènak. Ou konprann? Pou nèg yo kapab kite ti kad pastè pou vin tonbe nan gwo bishop. Pou yo vin tonbe nan kòman yo rele ankò a. Ou konprann? Pou yo kapab gen 50 egliz, 60 egliz sou kont yo. E, lè ou wè yo nan pwen sa yo, yo pa fè anyen vre ak lajan yo resevwa sou non Jezi yo. Kòm Jezi se yon sous de rantabilite ekonomik, tout nèg di se pou. Men si pat gen lajan nan levanjil kòm te di sa deja nan yon emisyon pase yo pa gen yon nèg ki tap chwazi pou l pastè tout nèg sa ap chwazi pou yon ti frè e aktyèlman li trè difisil pou legliz la òganize misyon pou wè pastè a nan tèt misyon an pastè a pa pral nan misyon an men. Lap voye ti frè a. Si gen pou mouri, se li ka mouri. Si bandi pran, gen pou pran, e li lap pran. Si gon aksidan tou, e ti frè a kap fè, e si pastè ta pral nan misyon sa, ou mèt konn tout moun prale nan. Asya pral nan avyon? E si si tout moun pral nan machin piblik, ou mèt kwè ke pastè a pral nan machin prive pa l? Ou konprann? Dezyèmman, mwen menm, èske gon moun ki nan feyte Labib ki wè deja yon nan pwogramasyon yo ap fè yo, Jèn yo, èske gon moun ki wè gon jèn ke la bib pale deja ki rele jèn estè? Ki rele e e e e jèn pote seve? Èske ou wè je imajine ou ke yo nèg yo nan modifikasyon yo fè yo ba yon pakèt apelasyon a yon seri de bagay ki pa biblik. E nou menm ki se frè ki anba yo, ti sè ki anba yo, nou tèlman pa gen konesans de la parole de Dieu, ki sa nou fè? Nou mache nan menm sa yo di a. Ou wè moun ki gen konesans entèlektyèl ki ap mache avèk yon anvlòp jòn nan men, li pral nan jèn nan, l ap pote CV nan jèn nan. Nèg yo gon bagay yo rele tèl bagay Jozafa, jèn Jozafa, jèn Estè. Si gon moun ki nan feyite labib deja ki wè kote ke gon jèn yo rele jèn Estè, fè m konnen paske m poko wè l. Si gon moun ki gon chapit deja li wè yo rele li rele jèn. Ti bagay sa fèm konnen paske mwen m poko wèl m ta byen renmen wèl m ta byen renmen wèl paske m pa ta renmen se nou sèl se pastè yo sèlman ki wè la bib kote la bib te pale de jèn estè e dabò nèg yo pa fè jèn nèg yo fè anbyans paske jèn nan Lè ap fè yon jèn, li dwe gen yon bi spirityèl. Yon jèn selon labib, li dwe gen yon bi spirityèl. Nèg yo fè jèn nan yo menm se yon bi ekonomik li ye. Yo jwe tou sou sou sa labib di a ke w pa ka rantre lakay Bondye lè men vid. Sèke depi w rantre nan jèn nan, ou pote yon bagay. Lè w tande yon pastè di w ke l ap fè yon jèn, l ap remèt kle, l ap remèt 10 kle, tout moun ki pa gen kay yo kontan, yo pral gen kle. Si se kle machin, tout moun ki pa gen machin yo kontan ke Jezi pral ba yo yon kle machin. Se lè l di w avanse. Lè w avanse pou w pran kle a, li di w premye kle a se a dimil dola l kòmanse. Ou pa t gen dimil dola w fè bak. Nèg ki konnen gen dimil la l avanse. Ou menm ki konnen w pa t gen machin ou ta renmen gen machin, pastè a di w kareman l gen yon kle machin la Jezi met sou kè l pou l ba ou. Lè w parèt pou w al pran kle machin nan, li di w non e pa konsa. Tankou Mackenson ki te di kwa ke Jezi te ba l pafen pou l te bay moun. Lè moun ale pou l pran pafen, l di, O, non, m ap ba w pafen an vre, Sentespri di m ba w pafen an vre, mwen pa ka pran l konsa, paske se achte m te achte l, mwen sakre l, ou pa ka pran l konsa. Men kòman yo pran w nan? Ou menm ki gen senksan dola, Ou di ah bon m pa gen 500 m gen 400 li pap kite 400 ale lap prann sa vle di lap anrichi tèt li ak 400 paw la 300 lòt la plis lap antre lakay li avèk lajan nan pòch ou menm wap swa antre lakay ou san yon goud yo jwe nou paske nou pa gen konesans pawòl Bondye nou koute nèg yo epi nou fè tout sa tout sa yo di nou fè yon pastè m tap tande kap preche, li di w lò nèg yo di w kwake yo ap fè yon jèn san manje, se dlo sèlman moun pou bwè, yo menm se kabrit blende yo mete nan tèmòs pou yo bwè, lè w konnen ou wè nèg al leve yon tèmòs ou konnen se dlo lap bwè manti, se ji kabrit, kabrit blende lap bwè, epi ou menm ou kite la fen ap touye w. La faim ap touye w, ou vin ak ti po dlo a sèlman pou gòj ou. Men yo menm, y ap pran bagay ki pou remonte yo. Se sa a wi, epi y ap fè l. Yo di sou non Bondye. Yo gon lòt bagay ankò, yo di w paske e ou menm ki la a, Bondye di m di w. Ou menm wi l di. Ou menm. Lè w di ou menm lan se yon granmoun. Li pa di nou menm. Li di w ou menm ki la a. Bondye di m di w tèl bagay. Epi lè w gade pou w wè. Epi l di w pase devan. Epi w wè 50 moun pase devan. 100 moun pase devan. Ou menm wi l te di. Men poukisa l pa di. Lespri a te di m se yon moun se pa de twa. Se pa 50 moun, se pa 40 moun. Lòt moun yo al chita. Non, li aksepte w chita la, paske gen yon ofrand li pral fè la, otan de gen plis moun ki vin ajenou pou l priye, l ap fè plis ofrand. Mwen te temwen nan yon legliz nan Petyonvil la. Yon jou, pastè ap bay sentsèn. Pandan tout moun avèk pen yo nan men yo, ti ti ti ti diven, ti ti ti kèp la nan men yo, pastè a pase yon lespri bò tèt li, epi l di, Ee, gon moun la a k pa ka pran sentsèn nan. Hum? Li di, Gon moun la a k pa ka pran sentsèn nan. Lè l wè m, pa gen moun ki fè oken jès vre, pastè a di, A, w ap pran l vre? W ap pran sentsèn nan vre? Olye ou geri se malad wap malad plis wi, wap mouri, wap sesi, wap sela. Men yon pil moun pran frikap. Yon pil moun pran frikap. Tout moun, mta di w nenpòt yon 50 a 60. Moun vin vin pran lign nan pral depoze sentsèn nan. Eske lespri a te di on grenn? Gon moun. E apre, apre seremoni an fèt, nan tou kwen ban yo, moun ki pat leve al depoze a tou kite latè a. Yo pa pran sentsèn nan. Ou konprann? Sa vle di nèg yo, se bagay e e e mason, m pa m pa ka di masonlòj non, se bagay e e moun k ap fè kòman yo rele a e ou konprann bagay yo konn ap fè e e m bliye non bagay sa wi men se kòmsi se te nèg a twouble zye w epi l fè w wè on bagay ki pa egziste. E pou mou ou ka al temwanye wi ou te wè tèl bagay. Fè ke fò nou fè zye nou, e pou nou vè zye nou, kale je nou. Fò nou kale je nou pwosè ke kesyon de fo pwofèt sa yo, yo vin ak levanjil pa yo, yo vini avèk e estrateji pa yo, pa pou yo fè lòt bagay, pou yo kapab, pou yo kapab dekese ou. Pou yo kapab dekese ou pou yo ankese tèt yo. Yap retire lajan nan pòch ou pou rantre nan kès pa yo. Men pa gen anyen de levanjil kap regle. E tout betiz sa yo pa chita lòt kote ke nan legliz pwotestan. Nan legliz pwotestan. Se legliz potestan wap jwenn e pakèt nèg ki gen lespri kap monte yo, kap pale an lang, ki lang li ye moun pa konnen, nèg yo al chita yon kote, yo aprann yon lang swa ebre oubyen grèk. Epi kounya la, lè yo chita sou chè a, oubyen bagay, yo souke kò yo, epi yo resite bagay yo ta aprann nan, epi tout moun di, wi, moun sa manifeste. Moun sa manifeste. Lè yo gen yon bagay y ap di w, cheke la baba, yon bann radòt ke yo aprann. Epi yo vin site l ba ou, ou menm ki pa konn Bondye, ki pa konn Sentespri, ki pa konn anyen, ki pa gen kapasite pou pou disène le byen, le mal, pou konnen moun sa yo si yo vyen de Dye ou ne pa. Kounye a la, ou menm ou konnen frè sa a se yon frè ki kole, ki dòmi bò kot Jezi? Ou konnen se yon moun ki vrèman akwoche l ak Kris? E si moun sa a di w demen maten al nan anbasad la la, w ap jwenn viza? Kwa m souple w, w ap pote yon, ou pral nan Sogeblk, ou pral fè yon, ou pral fè yon depo sou kès, sou kont anbasad la. Sou pretèks ke se Jezi k pale avè w pou w al pran viza. Lè w pa jwenn viza ou vin di l m ta ale m pa jwenn viza a monchè fwa w la fwa w te manke. Yo gon bagay pou yo ba w kenbe kanmenm pou pwouve w ke erè e nan ou l sòti e pa yo menm. E nan ou l sòti se pa yo menm. Men imajine w levanjil e pa sa l ye. Lè Jezi di w wi li di w wi. Lè Jezi di w non li di w non. nan je lè se jezi tout bon pa gen kou rate lè se jezi tout bon wi pa gen kou rate se sak fè anpil moun dou yo marye nan levanjil e bondye te nan maryaj yo manti kèk epav anndan legliz la ki te pa son lespri bon tèt li ki te di ke bondye di Ou wè? Men le fèk yo menm, ou kwè nan moun yo, ou pa kwè nan Bondye, se nan moun yo kwè. Ou pran? Ebyen, jodi a, nan kad emisyon yon ti pwoblad nan legliz yo, nou vin di ou ke Jezi Kris è le menm yè, ojoudwi e demen. Jezi Kris pa chanje. Li pat li sal te ye a se lil te ye, se lil ye e se li lap toujou ye. Nenpòt sa on moun vin di w ke Bondye di l di w, la o Bondye paka di anyen tèl di m. Non. Sa m trè wòklò nan sans sa, paske gen twòp blofè, paske jiskaprezan gon blofè ki te ban m on pawòl sou do Bondye pou jiskaprezan menm preske nan 9 an la. Map tann map tann pawòl li di m Jezi te di l di a. Ou konprann? Wi, pou jiska prezan. Moun nan te dim Bondye dil lap fè on bagay pou X men kòman men kòman men kòman men jiska prezan X tap tann bagay la li poko janm wèl. Humm sa vle di ke la mwen menm mwen di nou se pou nou kwè nan Bondye se nou k pou fè eksperyans. Pa nwa Bondye, se pa vagabon, vagabòn, va nu pye sa yo k pa gen oken pwogram ki kreye pwogram nou yo epi kounye w menm menm w al pot tèt ou ladann san w pa konn se depi yo depi yo te tou piti yo mantè lè yo vin antre nan levanjil la yo pa chanje non yo rete menm bagay la ebyen se te yon plezi pou m ta avè w aprè midi a nan kad emisyon sa yon ti pwomnad nan legliz yo nou pa gen enterè pou nou fè oken manti sou legliz Nou pa gen enterè pou nou pale oken pastè mal, oken dam misyonè mal, oken madan pastè mal oubyen pastè fi yo mal. Nou jis di sa nou wè ki pase anndan legliz paske depi prèske de senkantèn dane mwen nan legliz, mwen konn sa k legliz e m konn sa k te legliz lontan e m konn sa k vin legliz kounye a e sa y ap fè la a m di ke li pa legliz. Emisyon sa a rand posib gras a a sipèvizyon Madam Florence Présumé e mwen menm Kesnel Fortuné m te mete m o sèvis pou m te kapab fè emisyon sa a pou m te kapab e mete vwa m tou pou m te destrese kò m tou pou m te kapab prezante emisyon sa a nan fason ke m te kapab. Ke Bondye beni nou, ke Bondye beni Ayiti, bòn aprèmidi e a vandredi si tanperati a anfòm.